Roland pa mari Joanne. Roland pat yon mennaj pou Joanne. Joanne son bwasèz. Son moun kap bwase. Roland te pran l yo tal nan pwogram klass tap fè a kote ke nou te genyen Desti nasyon konpa ki planifye de vwayaj. Zen an se mwenk konn zen an se mwenk gen zen an destinasyon konpa ou ka ale sou instagram ou mete destinasyon tire konpa moun sa yo òganize plizyè pwogram yo te òganize pwogram sa pou yo tal dubai nou sonje klass klass gadon klass klass kote ke Richie ap jwe nan klass te pla te pwomote an pwogram sa and then Roland te arive jwenn Humm Johanne Boca Raton antan ke yon fi ki pa gen pwoblèm fè de vwayaj ansanm avèk gason menm ke gason an pa mari l, gason an ap depanse pandan se tan gason an ka konyen, gason an ka pran lang, gason an ka fè tout bagay menm ke Johanne pat madan Roland. Anben Johanne te asepte avèk desizyon an, Roland fè biyè davyon li peye destinasyon konpa pou li menm ansanm avèk Johanne pou y ale nan vwayaj ki t ap fèt Dubai la. Kounya la lè yo pati ansanm ou ap wè yo te gen videyo kote yo te nan avyon an. Mwen gen tout video sa yo. Yo gen video kote ke yo te nan avyon, bèl akèy, bèl bagay, kè kontan. Jiskaske Roland t ap pale fò. Johanne ap di Roland, pa pale twò fò paske gen lòt moun nan avyon an. Lè yo rive Dubaï, Roland pa t konn si Johanne se te yon madivinèz. Lè yo rive Doubay, Johanne se ga se fi l ap chèche pou l ta mete nan mitan Roland, paske Roland an ti jan pi aje ke Johanne, Johanne t ap eseye bay Roland plis plezi petèt pou l te ka brase plis kòb nan men Roland. Men Roland ki pa yon moun ki two ki pa yon jèn, li pa twò abitye a jan de bagay sa yo, genlè bagay sa yo pa t twò enterese l, li plis santi lè l alèz la yon sèl fi pou l ap enjoy li. Men Joanne li menm li te bezwen yon ti fanm pou l te mete nan mitan li menm a Roland paske Joanne se yon madivin gason ki t ap tankou pou ni li menm ni Roland t ap konyen lòt fi an. Kounye a sa k vin pase Joanne pa ap tcheke fanm nan Roland li menm li bezwen voye Roland te gentan pran viagra Viagra ap boulvèse sante Rolan, Rolan bezwen plumen, nè konyen Rolan moutel, Rolan pa jwenn plumen, jalouzi paske se lòm nou ye Rolan vin fache, Rolan te oblije fon video poul bay Joanne presyon paske flash telefòn nan limen Rolan ap pale Joanne ap reponn li panse Joanne te ka pran yon sòt de presyon pou li te ka bay Rolan yon ti bòbòt. Anben, Joanne li menm se zen madivinèz ki te nan tèt li, li te jis bezwen yon fanm pou ni li menm ni Roland te ka konyen fanm nan. Joanne pa ta rive fè anyen. Roland fache, se li ki te vin a Joanne, se li ki depanse tout kòb, se li ki te peye tout bagay. Joanne te jis mete, Roland te jis, Roland fache, sorry, Roland mete Joanne deyò nan otèl la. Depi lò, Joanne pa t sou responsabilite Roland ankò. Kòm moun yo te vin ansanm, Kounya la sa w tande a pitit, nan pede f mete deyò paske se Roland ki bo sa l fout pou l fè rès tan yo paske tan an potko ekoule, vakans lan potko fini. So nan fè tout moute desann sa m pa konn si se bliye l bliye paspò l anndan otèl chanm otèl li te gen a Roland an oubyen si paspò a pèdi pa deyò oubyen si Roland sere paspò a paske nan moman an Roland fache Roland te ka fè nenpòt bagay paske li fache. Alright mwen menm jan map pale ok Roland son moun mwen respekte anpil son mesye son moun ki respekte moun men an menm tan m pa pral moutre ke se pou Roland m ye m pa konsa mwen menm dayè pou m si pou m ta pou yon moun fò m ta pou Johanne ki son fanm parèy mwen men pandan se tan si fanm parèy mwen an fon kaka fò m ka di pèp la yes li fon kaka m pa ka pede chita ap aplodi moun kap fè malpwòpwete. Kounya la paspo a vin an fouye pa gon vrè ou pa ka jwenn on vrè repons de paspo a ki disparèt. Si l pèdi deyò, si l pèdi anndan, si Roland sere l. Anben vakans lan vin fini Roland pa konyen, Roland ale pou granmesi, Roland pat menm jwenn on lòt fanm menm pou l te konyen paske vakans lan se te Destinasyon konpa ki planifye bagay sa yo se pa sèl pou Dubai li planifye l ou menm ki bezwen tankou son sòt de cruise timoun son sòt m te ka di w pou m pale bon kreyòl e tankou lè w Ayiti w al nan jounen de koulè sa vle di nou tout la nou tout rete diferan kote lekòl la fè jounen de koulè nou vini lekòl la lwe bis tout moun al ansanm nou dòmi on sèl kote oubyen lè legliz yo ap fè jan de bagay sa yo ou konprann se konsa bagay la ye bòs mwen yo poko fè koze sou mwen fò nou tann dibango kounya la sa k vin pase. Se konsa Destinasyon Konpa fè jan de vwayaj sa yo. Li fè yo pou Pari, Doubay, Brezil, Chili, an Tegzas, tout kote ki gen anbyans, tout kote ki touristik, tout kote touris ka antre. Destinasyon Konpa, ou menm ki bezwen vwayaje tou ka kontakte Destinasyon Konpa pou w pran vwayaj pa w la. S on sòt de cruise, s on sòt de, lè w al nan bato kwazyè, bòt ki pa vrèman, y al Las Vegas, y al yon ekip kote. Ok yalon ekip kote. So kounya la Roland mete Johanne deyò Roland tou fè rès ti tan an pandan vakans klas la san fanm li pa konyen li pat ka jwenn yon lòt fanm paske tout moun te vin avèk moun ok se yon kesyon de madan marye kite mesye marye l lakay lal Dubai avèk yon ti mennaj mesye marye kite madanm li lakay lal Dubai yon ti bouzen se konsa bagay la te ye la plipa de moun ki te an koup Kite nan va vwayaj a destinasyon konpa pou ryen de sak pase a paske destinasyon konpa son ajans ki la kap bay moun sèvis li pa beswen konn si moun nan li pa pral mande w si se madanm nou ye si se mari nou ye eske nou marye bagay konsa pa regade l sa w tande a la vakans lan vin fini Roland li menm dam Johanne bay Roland polis nan Dubai Lè polis vini yo chanm nan se Roland k lwe l Johanne pa moun yo pa marye pa gen papye de maryaj s on bouzen m jwenn nan lari m t ap pase yon moman avè l pou Johanne degaje l chèche yon kote pou l dòmi Polis yo pa t mete pa t ka rive met lapè paske moun yo pa marye pa gen papye maryaj pa gen ti foto pa gen anyen ki ka bay prèv pou di polis la se mari m mari m mete m deyò paske nou nan diskisyon m pa gen kote pou m dòmi Johanne te fè konnen li chèche yon kote l al dòmi pou rès vakans lan. Sa vin arive Johanne pa t menm ale nan nan de seri de rès pwogram klas te genyen yo. Roland li menm l ale pou kont li, li bwè kleren, li li ou konprann, li li te rete pou kont li paske se li k bòs la, se li k gen kòb la. Anben sa k vin pase, lè vakans lan fini, Roland antre Etazini paske l te gen tikè ale retou l, paspò pa l nan. Men li e Johanne ki pèdi paspò pal la, Roland antre etazini tout moun klas yo antre ozetazini, destinasyon yo releve de nòt, nan tout moun ki te al nan vwayaj la se sèl humm Johanne ki te missing ki te manke ki pat la enpi tou se nan konsa destinasyon konpa vin ou konnen lè moun nan se ap òganize vwayaj sa yo fòl chèche konnen sak pase se nan konsa tou destinasyon vin konnen sak pase a men destinasyon konpa paka fè anyen. Avredye, paske devwa l se te fè nou ale, fè nou retounen, te ban nou tout dokiman pou n t ale, pou n te tounen. Si n pa retounen, sa pa regadel. Anben, Joan te oblije fè yon plent, l al nan anbasad la, pandan l Dubai, yo te ba l yon papye pou l t antre Etazini. Bon chans pou Joan, Joan te gen paspò ameriken. Sa vle di l t yon amerikèn, li pa p difisil pou l antre bak, sofke sa te pran ti tan. Men ti tan sa yo, Johanne te oblije al fè aksyon nou sonje k te genyen Dubai la, pou l te fè ti rès tan yo paske pa t gen mwayen de survivre. Kreyòl pale, kreyòl konprann! Anben, Johanne te pati de men l de pye l, so Johanne te oblije al fè aksyon nou sonje k t ap pase Dubai la, pou l te ka gon ti bras nan men l pou l te jere de twa bagay nan moman li t ap sibi aksyon sa yo an Dubai. Amen bon Dieu pou Joanne, Joanne te arive antre aux Etats Unis amen pou le moman la Joanne fè konnen ke um se se mesye Roland ki vòlè paspòl ki fè li te nan tout bagay sa yo. Li panse son krim sa ye pou etazini vreman vre son krim li ye li rele rolan nan la jistis pou le moman gen bagay jistis kap mache rolan li menm li gen avoka pal bagay la pral nan tribinal bagay la pral jere la jistis.